Nou kontan pou nou la jodi samdi e vwala ke nou di Bondye mèsi pou tout byenfè l yo e nou remèsye Bondye pou tout sa l fè pou nou e nou kontan wi pou sa Bondye fè pou peyi Dayiti E pou drapo nou, pou istwa nou, e nou menm ki se pèp ayisyen, depi 1974, Ayiti soti lan koup di moun, e. M te ka di w 51 ane, e donk sa pral fè 52 zan Ayiti rejwenn ni ankò lan koup di moun e 2026. Nou kontan anpil pou. Sa Bondye fè pou nou 18 novanm 2025 lan Nou paka pa di Senyè a mèsi Nou paka pa di Bondye mèsi Wi Nou merite pou nou di Senyè a mèsi Paske Pawòl Senyè a se wi se amèn e sa pawòl Senyè a di pa gen blag lan sa pa gen jwèt lan sa pawòl Senyè a se wi se amèn lan pawòl Bondye di. Nan Women 8, vèsè 31, Si Bondye pou nou, kiyès ki ka kont nou? Si Bondye pou nou, kiyès ki ka kont nou? E. Lè wap gade viktwa an Ayiti alò pou peyi Dayiti foutbòl ayisyen an m te ka di sa li Ou wè se mirak Bondye. Son mèvèy Bondye fè, son mirak Bondye fè. Sat fèt la epa ginen t fèl. A wi. Ginen yo gen pouvwa men sa. Koup di moun Ayiti pral patisipe lan koup di moun 2026 sa e kout gidon kout tiwèl letènèl pawòl Bondye gen rezon l di si Bondye pou nou kiyès ki ka kont nou lan yon sikonstans gran peyi Mete Alò, yo di pou sitwayen lòt peyi pa al Ayiti e ou pa ka kont yo, e vrèman jan bagay yo ye lan peyi a bagay yo pa ale byen menm pou ayisyen ayiti prop ayisyen pa an sekirite m pa byen pale w pou etranje e ou wè nan tout match sa yo ap fèt pa gon match ki jwe an ayiti humm M te ka di w Aah lè w wè Bondye vle on bagay fèt Kounye a m konprann lè jwè yo pafwa yo konn gade syèl la yo konn met men yon men yo anlè, yon men yo sou estomak yo, y ap mande fòs dan wou. Genyen ki konn met ajenou, genyen ki konn leve de men yo anlè, genyen ki kage fikse zye yo lan syèl la, genyen Joat konn fè sin kretyen, sin de lakwa. Kounyeya m konprann ke. Joie yo se vre yo entèlijan paske sa e sèl mirak eh eh sa se kout plim Bondye sa e mo Bondye se vre mande Bondye ki te ak Jwè yo 2025 Bon manman koze a e 2026 E poutèt sa m kontan di Bondye sa mèsi davans Pye kout pran devan Dayè anvan w gen dòmi ou ranje kabann ou M felisite Bondye an premye E m felisite federasyon e peyi dayiti federasyon ayisyen m vreman felisite yo e m felisite antrenè ekip la apresa M felisite chak grenn jwè yo byen konprann mwen, mwen di mwen felisite Bondye ki fè syèl la ak tè a, Bondye ki bay lavi e Bondye ki bay sante, Bondye ki bay enèji e Bondye ki fè lòm ak sanblans li, ak imaj li. E m felisite Bondye anpil pou ekip ayisyen an. Pase w ap gade depi 1974 an Ayiti patisipe lan koup di moun, depi lè a pa gen anyen ditou serye. E pa paske pa gen anpil efò lòt Efòt fèt, lòt match fèt, men sa 2025, 18 novanm 2025, sa e te yon lòt bagay. Gade non, Ayiti, tout peyi Gen fòk mwen di w gen moun ki bwè te vèvenn lòt nasyon pase yo di menm jan yo pa konnen kote dlo pase pou l antre anndan kokoye, antre lan bwa jowomou, yo pa konn kote dlo antre pou l antre anndan melon, yo pa konn kote Ayiti soti pase, èske an chanprèl ou an bizango. Li antre lan koup di moun sa a, viktwa sa a 18 novanm 2025 lan. Pase sa bay la tranblad, li bay anpil lòt peyi ap reflechi, ap medite. Dòmi, leve, reflechi, gade non! Y ap panse. Men sa ki ekri nan Liv Bondye a, Bondye te di l ap sèvi papa pou timoun ki san papa. Lap sèvi manman pou timoun ki san manman, lap sèvi kòm Bondye pou ofelen yo. Pou mwen menm pèp ayisyen se yon bann ofelen. Gon pwovèb ki dou pèp ayisyen gen mèt e mèt li se Bondye ki fè syèl sa ki fè tè a ou wè gwo syèl la gwo tè a e Bondye k fèl. M pale konsa paske si w fidèl nan ti bagay Bondye ka fè w yo ka fè w jere gwo bagay. Si nou ka felisite Bondye alò kalite potorik Bondye sa Jewova Elyon Jewova Lyon de tribi de Jida M te ka di grachitèk ki fè syèl ak latè. E li menm ki dye de linivè a. Nou di l mèsi pou ekip ayisyen an. Nou mande Bondye fòs, kouraj pou l bay jwa yo, sante, bon enèji ak entèlijans. pou l bay yon pèfòmans kòm de gran teknisyen pou Bondye, nou mande Bondye pou l bay jwè ayisyen yo zouti pou pèfòmans 2026 la. lan koup di moun nan m swete ke Bondye ki kòmanse a ki pa janm kòmanse poul pa fini mwen mande Bondye kreyatè le Dye chèf de nivè poul ka fè dè bagay pou pèp ayisyen e pèp la konte sou Bondye peyi a. Nou menm, mwen konte sou ou menm, Bondye, ou menm ki fè syèl la. Mande sante pou chak jwè yo e pou antrenè a tou. Mande pou Bondye pèmèt pou jwè yo itilize disiplin, prensip e entèlijans e pou l Bondye ba yo bon sans pou yo pou l pemèt pou yo jwe an ekip pou yo remèt pas la lan lè pou yo remèt li e pou yo choute lan Maximum moman pou yo choute e lè yo choute pou Bondye dirije chout la e pou chout la yon chout pozitiv e pou gòl kapab bay e m pwomèt m dwe Bondye sa lan mikwo sa ma vin di Bondye mèsi e m va fè lourany Bondye ma onore l e M adore Bondye. Donk frè m, sè m, si Bondye pou nou kiyès ki ka kont nou? Si Bondye pou Ayiti, kiyès ki ka kont Ayiti? Se vre, Yo di yo mete gade non avyon pa ka desann nan èpòt Pòtoprens. Yo mete zòn wouj, yo mete tout etikèt sou peyi a. E vrèman, moun ki mete yo a, e pa mechan yo mechan non, paske gen ensekirite vre. Paske moun ap mouri nan peyi a vre. Men, gade non. Lan move moman sa a, Bondye pa bliye nou. Nou mande Bondye ki te kanpe ak ekip la e 2025, mande Bondye pou l kanpe ak ekip pèp ayisyen 2026. Mande Bondye ki fè syèl la ki fè tè a, Bondye ki chèf de linivè, Bondye ki li menm lè l ap pale l di l se Bondye mòn Siyon, Bondye lavil Jerizalèm, Bondye mòn Morija, Bondye mòn Sinayi. Tanpri Bondye, mwen mande w konsidere ekip ayisyen an, ou se Bondye l, konsidere peyi Dayiti, pèp ayisyen, ou se Bondye pèp ayisyen. Ou se Bondye peyi dayiti. Oh Bondye si ou te vle ou te ka delivre ayiti si ou te vle senyè ou te ka etire ayiti lan sal ye a tanpri senyè 2026 koup di moun nan ekip ayisyen an oh Bondye lion de tribi de jida Bondye, Jewova Elyon, devlope zèl ou. Fè Ayiti M ta renmen pou fè ekip ayisyen an gen koup di moun nan. Bondye. Se vre yo di pou ale la la lin ou dwe vize etwal. Fè Ayiti premye. Fè Ayiti premye. Fè l genyen match yo. Fè sa. Nan di w mèsi. Nou mande w sa, pa pouvwa Lespri Sen an, dan le non Senyè Jezi. Amèn. Mèsi, Senyè. Mèsi, Senyè. Mèsi, Bondye. Mèsi, Bondye. Mèsi, Papa. Mèsi.

Si w te renmen sa m t ap di a, mwen mande w ou a pataje l e ou a fè kòmantè. E si w renmen renmen li w a peze bouton pous la. Mèsi orevwa tout moun. Fèmen zye nou. Pè Selès. Nou kontan paske w se Bondye nou. W ap beni tout pitit ou yo e beni ekip Ayisyen an. Senyè, mande w souple, fè favè w pwoteksyon ak peyi Dayiti. Mande w pwoteksyon pou pèp Ayisyen, delivrans pou yo. Wa touche, wa geri yo. W ap fè sa ak pouvwa w. W ap fè sa ak pisans ou. Paske mwen konnen ou se Bondye. De letènite an letènite e ou menm ki Bondye. W ap fè sa. N a remèsye w an retou. O Papa, nou kontan ou se Bondye nou. Nou priye w konsa dan le non de Jezi. Amèn, amèn, amèn. Amen chè zami nou te kontan pou nou avèk ou e moman nou pral ale nou mande w ou va pataje e ou va lak orevwa tout moun mèsi.